Tout sa k monte gen pou desann. Yon moun ki fin tande fraz sa a ka fè alizyon ak anpil bagay, tankou drapo monte, drapo desann, pwodui monte, pwodui desann tou. Pou nèg ki matcho anpil yo, yo t ap di, Kiki monte, Lòlòt desann. Enben nou menm nan Kanal Kreyòl, lè n di sa, nou vle fè referans ak yon sitwayen espesyal, ki se Donald John Trump, ke tout moun konnen sou non Donal Twonp. Li fèt nan lakou Nouyòk yon 14 jwen 1946, kidonk li pral gen 75 an. Se yon gwo antreprenè, miltimilyadè, e li se 45 kièm prezidan Lèzetazini Damerik. Prezidan Donald Trump envesti Mezon Blanch lan 20 janvye 2017. Depi lè li sou pouvwa, e sesi pandan tout manda l la, Laprès pale, ekri, televize, e menm rezo sosyo yo gen kichòy pou pale sou Donald Trump, kit an byen oubyen an mal, pa rapò ak aksyon, reyaksyon, e pawòl ki kann sot nan bouch li. Pa egzanp, li anile tout ou prèske tout dekrè ke prezidan avan l lan, ki se Barack Obama, te pran. Li retire peyi a nan anpil akò entènasyonal ki te deja siyen. Li entèdi peyi islamik yo, peyi moun mizilman yo, pou yo antre Ozetazini. Prezidan Donald Trump te trè kritik anvè laprès, li di ke laprès ap bay fake news. Depi avan menm eleksyon prezidansyèl 3 novanm 2020 yo, li di yo pral fè koken. Chòz di, chòz fèt. Jou eleksyon an, 3 novanm 2020, Prezidan Donald Trump kriye o skandal! Pati anfas lan ki se Demokrat yo ap fè koken. Tout plent ke avoka l depoze lajistis, san siksè, pa mank de prèv. Sepandan, paralèlman, yo bare yon konvèsasyon telefonik de Prezidan Trump, k ap mande yon responsab elektoral nan eta Jòjya pou fè magouy pou li. Sa parèt ensolit wi. Antouka, n ap raple pou ou ke Prezidan Donald Trump pa antre nan listwa peyi Lèzetazini sèlman kòm 45 kièm prezidan, men tou kòm etan yon prezidan ki sibi yon procedure d'impeachment. Impeachment lan sè le fè de destitye un prezidan. Pou fot grav ou pou trayizon. Angajman procedure d'impeachment sa, se chanm dè reprezantan ki gen otorizasyon pou fè l, sa nou rele chanm depite a. Li fè mizannakizasyon an, epi sena a tranche pa vòt. Prezidan Andrew Johnson an 1868. Li se disetyèm prezidan Lèzetazini e se premye prezidan ameriken ke yo fè pwosedi d'impeachment lan kont li koz li te vyole yon lwa ke Kongrè a te vote. Sa pat mache nan Sena a paske majorite vòt yo te an favè prezidan an. Prezidan Richard Nixon, an 1974, li se 37 tièm prezidan Lèzetazini e se dezyèm nan lis la ke yo te vize pou yo destitye sou pouvwa, apre l'affaire des écoutes du Watergate. Prezidan Nixon kòm entèlijan, li kouri demisyone paske l konnen li pa gen majorite a nan Sena a. Bill Clinton an 1998, ki se 42 zyèm prezidan Lèzetazini, se twazyèm nan lis la ke yo te vize pou destitye pou manti ke l te fè sou koze ke l te fè bagay ak Monica Lewinsky, yon stajyè ki t ap travay nan Mezon Blanch lan. E pou fini, Prezidan Donald Trump, ki se 45 kièm prezidan an, nan sa a li fè 2 kabès. Premyèman, an desanm 2019, Chanm dè Reprezantan an mete l an akizasyon, sa vle di impeachment li, pou 2 rezon, paske l. mande e fè presyon sou prezidan Ikrèn nan pou l ouvè yon ankèt sou pitit Biden a Joe Biden ki se rival li nan eleksyon ki t ap genyen 3 novanm yo. Dezyèmman, Prezidan Donald Trump te refize kolabore sou yon ankèt yo t ap mennen sou li. Sa te san siksè paske nan Sena a, Prezidan Donald Trump te jwenn favè majorite senatè yo. Dezyèmman, an janvye 2021, aprè li te fin mande fanatik li yo eksplisitman pou yo mache sou Kapitòl la, yon aksyon ke prèske tout moun kalifye de incitation à l'insurrection au Capitole, depi lè a, dosye destitisyon sa a, sa nou rele impeachment lan, ap pale ankò. Èske sa ap rive fèt? Pwendentèwogasyon, Nou pa konnen. Men n ap raple w ke se yon pwosesis ki ka fèt menm ke prezidan an gen tan remèt pouvwa. Si tout fwa sa ta rive fèt, men kèk nan avantaj prezidan an ap pèdi. Premyèman, l ap pèdi yon bibliyotèk fèt e founi ke yo konn bay tout ansyen prezidan Etazini yo. Dezyèmman, l ap pèdi 1 milyon dola vwayaj pa ane. Twazyèmman, L ap pèdi 200 mil dola ameriken pansyon pa ane. Katriyèmman, l ap pèdi sekirite Leta konn bay ansyen prezidan yo, e ankò mwens l ap pèdi sekirite sèvis sekrè. Senkyèmman, sa k parèt pi enpòtan, li p ap ka poze kandidati l pou pòs prezidan ankò. Definitivman palan, Prezidan Donald Trump te deside, kèlkeswa fason an, pou l antre nan listwa. Li se premye prezidan, depi plis pase 150 an distwa, ki pa deside pase pouvwa a fizikman ba yon lòt prezidan ki eli. Donald Trump kite Mezon Blanch lan kèlke zè avan envestiti a, kidonk li pa rete asiste envestiti an. E lè l prale, li vè jès ak pwen l anlè, ke nou tout konnen ke l sinyifi, Jiskobou. Selon sa anpil obsèvatè ta di, menm ke nou poko konfime, e nou kwè ke sa pa twòp pou Prezidan Donald Trump ta fè, Prezidan Donald Trump ta kite yon lèt tou louvri sou biwo kote nouvo prezidan an gen pou l chita. Lèt la ta di konsa, Joe Biden, ou konnen byen se mwen ki genyen. Finalman, Prezidan Donald Trump sa a se yon ti landenn. Men kit li vle l, kit li pa vle, jan n te di l nan kòmansman an, tout sa k monte gen pou desann. Prezidan Donald Trump desann e l kite pouvwa a pou Joseph Biden, ke tout moun konnen sou non Joe Biden. Joe Biden se 46 zyèm prezidan Lèzetazini. Kòm palmarès, Li fè anviwon yon trantèn lane nan Sena ameriken an, uit an kòm vis prezidan de Barack Obama e li pral pase kat lane kòm prezidan Lèzetazini. Li fè pwomès ke l ap fè yon manda, paske a 78 an, li se prezidan ki gen plis laj ke Etazini pa janm konnen. N ap swete l bon siksè pandan ke n ap di l menm slogan, Tout sa k monte gen pou desann.